Mwen di lonè wi. Pa gen moun. Oh hi kòman nou ye se me la bataille mwen tounen nan kanal pou yon lòt ti video si se premye fwa ou sou chanèl sa map diw byenvini si se pa premye fwa byenvini ou tounen lakay ou map diw mèsi mèsi pou sipò ke ou ban mwen mèsi pou video yo pataje pou mwen pou like ou like video yo ou kòmante mwen diw mèsi anpil pou sipò ou san ou menm nou pa tap rive la e nou pa tap genyen. Pou nou vanse pou pi douvan. Video jodi a nou pral pale de peryod de règ. A ti randevou nou genyen an chak mwa li vini an li paka pa vini an. Si l pa vini ou konn sak pase. Uhmm. Se de règ nou pral pale nou pote 5 bagay pou w fè pandan w gen règ ou kap bon pou ou kap chanje vi ou antanke jèn fi kap fè ou ou santi ou pi byen are you ready for this let's get started premye bagay ou gen pou fè se benyen m konnen nou pral di men tout moun konnen pou yo benyen i know i know but ou sipoze benyen plis ok se yon devwa pou w benyen plis. Rezon ki fè ou dwe benyen plis, se paske odè ou chanje, sant ou chanje, lè ou gen règ ou. Depi nan wout nan moman an, nan kèk jou ou pral gen règ ou an, sant ou gentan chanje. Ok. Ou gendwa ap mache epi ou fin man a wou yo debòde ou pran sant ou di, kisa sant sa ye la? Epi do ou di ou gade, eww, anba bò ou, Se yo ki gen move sent la. Odè yo chanje. M pa bezwen konn kiyès ou ye, wap di, oh m se moun ki zuzu, m pa gen m pa gen move sant, oh wi kòman yo di w swa manman yo te peze tete, m pa gen santi m pa gen sant fò. Depi w pa met anyen sou ou santi wap fò. Ok. Depi w pa met anyen sou ou santi wap fò. Sant ou ap fò depi w pa met anyen sou ou. So w pa vin ban m bagay sa la. Epi w sipoze benyen plis, benyen pi souvan paske règ se bagay ki fè odè ou chanje. Li fè w gen sant fò, odè ou vin chanje. Se rezon sa ki fè w sipoze benyen plis, benyen pi souvan. Dezyèm bagay la se chanje kotèks sou ou trè trè trè trè souvan. Se enpòtan pou chanje kotèks ou. Ou pa ka kite yon bagay ki fin plen, lè l fin plen an, li fè twòp tan, w ap wè odè a degaje. Sant lan se pa ou sèlman k pran l, moun ki bò kote w pran sant lan tou. Ok. M gen moun ki te konn fè erè sa a lè yo te jèn fi. Petèt nou konn ap fè ekonomi, nou pa gen kòb pou n pa gaspiye twòp kotèks. Men pa gen moun ki va di m yo pa konn pase pa la. Men nou vin konnen, nou vin gran, gen bagay k fò n chanje. E nou pa vle kite timoun k ap vini yo, jenerasyon k ap vini yo pou yo vin nan menm bagay lan, fòk yo konnen sa k ap fèt lan. Ou pa gen dwa kite kotèks fè pil tan sou ou, ok? Nonb de tan ou kite ou ka kite kotèks fè sou ou se 2 a 4 wè ou de tan, ok? Si ou se yon moun règ ou vini anpil, li vide anpil, chanje kotèks ou chak 2 zè de tan. Si l pa twò vide, ou chanje l chak 4 wè ou de tan. Fòk ou chanje kotèks sou ou trè souvan. E a chak fwa ou retire kotèks lan, ou konnen ou oblije al lave chòbòlòt la ya. Lave chòbòlòt la epi met kotèks. Lave chòbòlòt la met kotèks. Pa janm kite ou yon kotèks fè jounen sou ou epi le swa ou annik dòmi epi ou mete yon lòt. Non, non, non, non. Sa bon enfeksyon. Odè sa k ap degaje a deja pa santi bon. Ok? Epi pou rete pou fin fè jounen an la pou pwèl vin chanje l pa wouj ankò vin ba w yon koulè nwa. Se li menm tou. Twazyèm bagay ou gen pou fè, se manje w ap manje fòk ou manje byen. Manje byen, manje ti fwi avèk legim ok. Se bagay sa yo pou manje byen, pran bon ti sòs pwa ou, ti diri, se pa nan moman pou w ap manje bagay grès, pou w ap manje fast food ok. Bagay erg ki gen grès, pil grès, ki gen pil fwomaj, pil lèt, pizza. E tout bagay ki gen grès yo, you you know you know what I mean bagay fri, fritay, lè w gen règ ou pa manje bagay sa yo. Manje manje yo omwen ki yon ti jan sen. Ok? L ap bon pou ou. L ap bon pou tout bagay nan kò ou, l ap bon pou san ke w ap bay yo, l ap ranplase de bagay ke w ap pèdi. Ok? Katriyèm bagay m ap di w pou w fè se bwè anpil likid. Lè m pale de likid, mwen di dlo avèk ji natirèl. Se pa le moman lè w genyen gwo pwa bwè ni kola, ni koka, ni bwason enèjetik, ni kafe, ni chokola, ni alkòl. Sa yo pa pou ou, yo se likid sèt, men lè w gen règ ou, ou pa ka bwè yo. Senkyèm bagay pou w fè, ki sa l ye? Se relax. Relax. Yeah. You better relax. Relax girl. Relax. Rezon pou m di w pou w relax, se yon remèd li ye. Paske, lè w gen règ ou, imè w chanje. Ou fache yon ti moman. Ok. Ou kriye pou nenpòt ti bagay. Mwen menm m pat konn sa lè m te jèn. Se wè lè m fin marye la, se mari m ki fè m konnen ke lè m gen règ mwen, m pa de bòn imè. Se li k fè m konn sa. Epi m vin wè vreman sa l ap di a se vre. Li gon mwa li di m, Meralda, lè w gen règ ou tou, tou di m sa pou m konnen lè w pral gen règ ou pou m konnen pou m pa menm pale avè w nan kay la. Paske m konnen w pral voye m anlè, w pa atrap mwen. M santi m koupab lè l di sa. Mph m santi m koupab M konpliks nan mòd tonton Bicha M konpliks Timoun èske n te konnen lè nou gen règ nou imè nou chanje M pat konn sa M pat konn sa vrèman Se e se gade m ap gade san sa l ap di epi m wè sa l ap di yo yo li fè sans men se vrè Tanperaman mwen chanje nòmalman konplètman lè m gen règ mwen Moun nan tou la mande yo, mwen mari li tou la mande Miranda kòman w ye la epi moun nan di w kijan kòman m ye a ou pa wè vizyon m ye pa pale avè m pa mande m kont pa vin sou mwen menm menm menm m pa sou sa m pa sou sa m vin agresiv repons mwen m pa konprann kon an kote repons mwen ye ou konn wè lè yo konn ap di ou lè lalin nan anba epi moun fou yo vin pi anraje ebyen se konsa nou menm lè nou lè nou pral gen règ depi gen kèk jou nou pral gen règ avèk lè nou gen règ lan pa pale avè nou. Ain't nobody can tell you nothing Don't talk to me anyhow Don't talk to me Don't come close to me You in trouble Se kòm si w ap di yon moun pa vin bò kote m, pa pale avè m, ou gen pwoblèm. Depi w pale avè m, m ap gou anlè, m pa ratrap ou. Pè! M pa t janm konn sa, m pa t janm swiv sa lè mwen jèn, lè m te jèn vrèman, si imè mwen konn chanje. Men se yon bagay ki vrèman vrè, li fò! Lè w gen règ ou pa menm moun nan ankò, ou sovaj, ou sadik, ok. Moun pa ka pale avè w. Nenpòt ti bagay la ou voye moun lan anlè ou pa la rapi, ok. E ou pa mal pou kriye, nenpòt ti bagay fè w fache. Enben se rezon sa a ke fè mwen di w pou w relaks, relaks. Lè w gen règ ou, ou manje byen, ou evite grès, ou manje byen, ou pran anpil likid, epi ou bezwen relakse, ou pran yon bon ti beny, epi pi wè ou pran dlo cho, ou pa ka benyen ak dlo cho lè w gen règ ou. Si dlo a twò twò cho li pap bon pou ou ok ou pran yon bon ti beny ou relakse ou benyen souvan li chanje imè ou epi ou tande ti mizik lè yon moun di yon bagay ou fin gentan konnen bagay yo pa fin bon nan moman an paske se moman e kòmsi lalin nan te anba kounye a ou oblije relakse ou tande mizik epi ou poze ou poze paske gen de bagay ki fè ou fache ou pa wè poukisa poukisa ou fache ou vrèman pa wè ebyen se règ lan cheri doudou se règ lan kap vin sou ou li pap jwe avèw ok li vin fè. You ready to fight? Ou prè pou w goumen, ou prè pou w goumen. Se règ la, ok? That's what period does. Humm. Change your mood and everything. Se sa l ye. Ebyen se 5 bagay sa yo m te pote pou nou, pou nou relakse nou, pou nou kenbe kò nou byen, pou nou santi nou byen nan moman ke nou gen règ nou yo. Nou pa p rete, m ap di nou bye! N ap wè nan yon lòt videyo. Bye!